2020 fèm pase pou yon nèg ke sosyete a pa. Donk si samdi swa m pa nan kanaval, lendi ou pa ka fè yon kominike pou ekskli m. Se de la politik. Yo fè sa paske y ap eseye fèm pase pou yon nèg ke sosyete a pa vle. Pou ke an 2022, gwoup kap fè sa a ka gen eleksyon an pou l ka genyen pa l. Kòm si yo panse ke mwen menm jodi a map viv pou 2022. Alòske m konnen nan yon segond lavi m ka pran fen. Donk m pap planifye 2022 kounye a. Map planifye kounye an la a m bwè avwal le maten pou m wè si ma bese kolestewòl mwen. Ou konprann? M rekòmanse jwe ti foutbòl mwen nan Sonoto. Vwala yè Roro Nelson tonbe sou teren ke l rete. Ok, se yon doktè ki te nan foutbòl la. ki ba lonsaj kadyak ki fè ke Roro reprann li ok donk mwen menm 1 m poko wè 2022 2 menm si map m ta wè 2022 m pap kraze yon frè m pou m ka detwi l pou l pa rive an 2022 donk moun kap fè sa yo poze nap fè mal la nati gen pou l tonnen sò nan. Ok prezidan mwen gon kesyon men avan kesyon an m gon m gon m ap oblije retounen sou preokipasyon Au début prezidan ou son moun ki gen anpil fair play nan group nan zanmi ta ou tout moun respekte sa lakay ou ou renmen zanmi ou anpil nou menm tou nou renmen zanmi nou anpil ou remake se zanmi nou se frè nou e nou panse ke eske ou panse ke li te necessaire pou te Petèt, te konsidere jan ou te konsidere l maten an la, toutalè an la, paske nou menm nou, nou, sensèman mwen menm mwen pa, mwen pa apresye sa ditou. Si m di w ke m kont Wemarais se manti m fò. Si m di w m rayi Wemarais se manti m fò. Men kòm li te fè yon blag sou mwen, m fè yon ti blag sou li. Ok, dakò prezidan.
Donk nou rete se yon blag. Donk se, se de blag. Ok. Bon nou fini avèk sa. Sèl bagay, li te di m sanble yon kochon, mwen m pa di l sanble, m di l si l taye de zòrèy yo, taye yo sèlman.
M panse l ap sanble yon gwo kochon wouj. E mwen dakò prezidan men kòm se t yon blag epi bon se fini men Romare se zanmi nou e nou pa kwè e li pa kwè li sanble kochon. M pa kwè m sanble kochon tou. Ok dakò wi prezidan e wi m ta renmen anchene prezidan wi m ap ba ou aprè prezidan e. Gen anpil moun ki estime ou son mizisyen a siksè e ke gen stil ou menm pa ou nan mizik ou, ou gen kreno pa ou e ou fè anpil siksè ladann. Men yo estime tou pandan ke ou fin rive chèf leta, ou te kapab toujou mizisyen men avèk kòmsi yon seri de retni an tèm dekspresyon lòske bagay la rive yon kote l chofe. E se sak fè anpil moun toujou petèt ap jwenn okazyon pou yo pote m kab di de kritik. E kòman w wè sa ou menm? M panse ke Sweet Micky malerezman te egziste anvan. Si son òkès m tap fè apre Sweet Micky m te ka ba l on lòt karaktè. Men byen avan, apre laprezidans m te ka ba l on lòt karaktè. Men byen avan laprezidans. Sweet Micky te egziste e l te gen yon liy. Donk lè m reprann Sweet Micky apre laprezidans, fodrètilbyen ke Sweet Micky rete sa l te ye a. Fodrètilbyen ke Sweet Micky rete sa l te ye a, yon karaktè grivwa ke l te tou ke pènaj la ye, yon karaktè ke w ka alye a jisteman betiz la. Depi w wè Sweet Micky ou ka wè betiz. Depi w wè Sweet Micky ou wè yon boutèy wonm. Depi w wè Sweet Micky ou ka wè sigarèt li bò kote l, depi w wè Sweet Micky ou ka wè l tòs nu lap di nenpòt kisa, atansyon ou ka wè l an jup sou li, depi w wè Sweet Micky ou ka wè zanno nan tèt li, wouj a lèv li sou bouch li pou l fè moun kontan, fè moun dan, yo te rele m Ti Simòn a yon epòk, sa pat deranje m paske m te menm pran tenu Ti Simòn yo, e tout moun konnen ke betiz se youn nan trè fò. de sweet micky donk apre la prezidans si map fè sweet micky l oblije reparèt janl ye a sinon se poum fè yon lòt bagay donk e dezyèm bagay kem te ka di poum fè yon paralèl e bagay ki pa ki pa twò enteresem pale de sa se lè moun ki te konn ap di yo pa rekonèt men kòm prezidan. lèm te prezidan epi jodia yap dim fòm konpòtem tankou yon ansyen prezidan donk m panse gon mank de koyerans la si ou pat resevwam si w pat wèm kòm prezidan kijan w vle jodi a pou m ansyen prezidan. Epa pou moun sa yo ap viv sèlman, donk moun sa yo minorite pa rapò a majorite moun ki tap tann yon chanjman de konpòteman pa rapò paske sòti de fonksyon prezidan se yon fonksyon siprèm donk se vre ou gen kreno ou gen gwoup ou wap ou gon jan w te ye Ou gon jan w te ye, on majò on gwoup moun te dakò, on gwoup moun pa t dakò. Nan sans sa anpil moun te toujou mande pou yo chanje konpòteman. M panse se menm konsekans sa ki vini pa rapò a desizyon menm si w pa aksepte se yon desizyon ki pran avan pou pa patisipe nan Jakmèl e Gonayiv se menm sa yo ki kontinye. Petèt ke ou te kab toujou gon konpòteman apa pou moun sa yo men fò w te montre moun Jèn kap vini sa son ansyen prezidan gon konpòteman poul genyen. Kanpe sou cha pa oubyen kanpe yn fraza ap di pran miko fwe tèl kote pran tèl kote sa pa diy de konpòteman yon prezidan e jodia fòw kòmanse konprann e dakò ke gon majorite moun kite fè silans a yon sèten moman men ki di non jodia Se petèt stil ou men ou son ansyen prezidan, ou aple pou vin prezidan ankò, ou ka okipe nenpòt fonksyon nan leta, fò w konprann ke gwo majorite moun ki gen yon konpòteman yo pa dakò avè l. M byen kontan opinyon w. Opinyon w gen plas li nan tout kantite opinyon k ap bay nan sosyete a la. Men afè w di m fò m konprann lan, sa se bagay pou w pale a moun lakay ou. Non, w dwe konprann.
Paske m pa oblije konprann anyen nan sa w di. Ou pale ou pale, m tande, lè m mèt pale a jenès la, m pale a jenès la, m di jenès la sa m ap di l la. Yèswa m te sou Ginen, m pale a jenès la, se kanaval ki t ap pale, lè m kòmanse antre nan pwofondè jenès la, tout moun bliye kanaval. Epi yo kòmanse ap tande, e pa yon ansyen prezidan non, yon moun! Pase ansyen prezidan pa vle di yon merd. Yon moun kap pale avek de jèn. Epi tout moun bliye kanaval, tout moun antre nan pwofondè sa map di a. Sweet Micky. Donk lè poum pwofon, m pwofon, lè poum light, m light, epi lè pou panse sa w vle panse a, m ba w dwa panse sa w vle panse a, men pèmèt mwen panse sa m vle panse a tou. Mèsi bokou. E ou konn al legliz? E m konn al legliz. Men m plis eseye viv. Jan Bondye mande a ke al legliz. Paske jan Bondye mande a, se sitou, paske yo di ke Dye et amour. Dye et amour. M fèk di w m pa gen hèn nan kè m ni pou Timona, ni pou Simon Dera, ou konn Timona, Timona? Dè dom nan. E ni pou... Pou nenpòt moun. Donk si m pa gen hèn, je ne suis qu'amour. E amour mwen an, m gen l pou tout moun. M gen l pou Remare k pa la, m gen l pou mesye a ke m reponn la. Se atitid mwen, e konsa m ye. Men m pa gen hèn pou li. Li poze m yon kesyon, m reponn li kesyon an. E laprèv ke m pa gen hèn, m fè yon manda pandan tout sa n ap di a la, manda a fini, ak tout pwoblèm li te genyen an, m pa gen tach san sou mwen mwen menm. E m kwè ke bagay n ap fè la pou betiz la, li bèl anpil. Paske m bezwen sa tou nan sosyete a. Men m panse tou ke nou ka fè l pou Jean Dominique. M panse tou ke nou ka fè l pou Brignol Lindor. M panse tou ke nou ka fè l pou madanm nan ki te pèdi 4 timoun yo Kafou a. M panse nou ka fè l pou moun ke rezo dwa de lòm ap akize fosman yo. M panse ke nou ka fè l pou polisye k ap tonbe chak jou ke nou pa janm defann yo. M panse nou ka fè l pou pwofesè lekòl k ap mal touche yo. M panse nou ka fè l, nou gen de konba n ka fè. Men ke gen yon leve de bouklye kont betiz la alòske. Eskize m, eskize m, eskize m, e nan peyi a map viv? Nou reprezante betiz, nou reprezante betiz wi. Paske eskize m men, m desann la e ri dè kazèn, fatra tout kote, m desann, map antre o kap kounye fatra tout kote, se, se, se, se, e, e, e, e, eskize m, eskize m, mwen m son, m di sa, m te prezidan m pa ka fèl poukont men paske se pou sa map eklate yon sistèm, m te ka pe, m te ka pe menm jan avèk Jean Bertrand Aristide, m te ka pe menm jan René Préval defen. ki pap pale apre m te kape menm jan avèk Prosper Avril m te kape men mwen se konba m nan kap kontinye se paske m reyalize prezidan pa ka fè anyen jan konstitisyon an ye jan sistèm nan ye donk mwen ap kontinye goumen m ap kontinye goumen men pandan m ap kontinye goumen an tou m ap kontinye fè ti kòb mwen avèk Sweet Micky ou wè paske Sweet Micky se konsa l fè lajan l epi fini mèsi bokou. Gen anpil moun gen anpil moun ki panse ke desizyon sa kòmsi yo fè kont kòmsi yo anpeche yo patisipe nan kanaval la Li rive sou ou l afekte w? Èske sa afekte w? Bon, de tout fason, m di nou sa deja, m pa konn desizyon n ap pale la yo. Paske nou di n ap eseye rele Latòti pou Gonayiv, nou pa jwenn li. M pa konnen. E m di nou tou ke Jakmèl la se yon kou politik li ye. Nou di m M di nou tou ke m abitye pa soti nan kanaval. M di nou tou ke pandan m pa soti nan kanaval twa fwa deja sa te mennen m prezidan. M di nou tou ke m pa soti nan kanaval m pral an vakans a fanmi m donk si nou vle ke l afekte m sa se opinyon pa nou mwen menm m poze m poze m pa viv de kanaval kanaval son bèl sezon pou yon atis men m pa viv de kanaval ankò ou konprann ok men sa vle di ke w pa soti pou kanaval sa la ou pa konnen bon m gon cha fò m di w m te di l lòt jou m ap redi l klè m gon cha m gen son m ap pran yon egzanp avè w. Michel Martelly monte chal epi l gen fanatik li debake Jakmèl. Edo Zeni gen moun nan Jakmèl. Li met moun li deyò Michel Martelly sou chal. M gen baz mwen nan Jakmèl, Max Power bagay sa yo. M desann avèk sekirite m. Byen djanm! Epi m pran lari Jakmèl. Pa gon moun k ap kanpe m. Men m respekte lòd, m respekte desizyon Leta a, m pa p soti. Men si m te dezòd jan n ap di m dezòd la, n ap monte yon cha la epi m wè kiyès k ap vin bloke m.
Ok? Donk kounye a,
si w vle repons lan, si w vle repons lan lè w mande m si m ap soti, m nan lis kanaval m ap soti. M pa nan lis kanaval m pap soti epi anyen pa deranje. Kou taksi. Dakò.
Prezidan Martelly, kòm ou t ap pale de jenès la, nou menm pa nan afè kanaval, e jan w di an ou t ap pale sou Ginen, e ou rive sou yo, yo koute w. Èske w pa panse ke on jou sa ta ka rive ke ou vin adapte w a misyon sa a pito, de fòme jenès la ki bezwen, ki koute w, vi ke ou s on modèl pou anpil, an n pa di nan, nan, antanke mizisyen sèlman? Menm jan ou di ke ou gen lanmou pou yo, ou konnen lanmou se pataje. Eske nou te ka wè w on jou avèk on lòt chapo kote ke ou ta konsantre w sou fòmasyon, sou motivasyon, sou edikasyon? Jiskaprezan, pami tout moun k ap pale yo, e mwen menm ke yo di k pa bon e mwen sèl ki fè sa. Sa n ap mande m si m ka fè a, m fè l. Petèt m pa fè sa sèlman. Tout moun k ap pale tenten yo oubyen k ap pale m mal yo se politik yo fè sèlman men m pa janm tande y ap pale a jenès la.

Se mwen ki se atraksyon e mwen kap fè moun ri Se mwen k gwo nèg se mwen se mwen menm kap mennen moun. Mwen pa konn kapo nòmal bon bon baton. Bon jiska prezan yon moun ka eseye se pa konn sa. Non se pa konn non lò te jèn gason gen nèg ki konn sa tou ou brigan se pa konn bon baton nòmal. Lèm te piti gen yon ti patnè bò lakay la ki te rele ti lesly misye te karateka te konn goumen chak jou a misye li te konn bat men chak jou wè men li te karateka m pat karateka wè. Epi lè fini tou Lè fini tou m gen ap de fè lòt bagay Ou wè sa m te di w lan epi m kite l bat men Sa vle di ou wè m son moun ki fè damou Moun bat men epi m kontan m kite l bat men Lè m te piti Chak jou l te bat men Men men si se pou afè bat la pèsonn pa ka bat pèsonn M pa ka bat ti Mona ou wè Ti Mona pa ka bat men M pa ka bat Manno Manno pa ka bat men M pa ka bat Zagalo Zagalo pa ka bat M pa ka bat BS Baka bat ti lulure. Prezidan, mwen pa, prezidan, mwen pa, fè, fè aple ke nap mande ou, ou konnen nou nan Maten Karayib, nou nan Radyo Karayib, e moun ke w site non l la an premye a, nou konnen li nan ekip di Ti Mona, donk nou gentan konnen, paske, si nap voye m ale, si nap voye m ale, voye m ale, m pap voye w ale prezidan, paske lè yap pale mal tou, lè yap di de bagay ki desasen mwen, se pou nou kanpe tou pou nou di, e mesye a pa la. Pa frape l dèyè do l, tann li vini, fè w entèvyou avè l, epi n a fè tak o tak. Ou konprann? Donk, si l konn lonmen non m dèyè do m, e mwen menm, m pran dwa, pa gon moun ki ka kontwole bouch mwen la. Si n ap di m ale, m ap leve, m pral lakay. Nou pa ka di w ale, prezidan, paske w ezite non. Non, non, non. La boca mía está mía, podré decir lo que quiero. Sa sa vle di? Sa di dyòl mwen, dyòl mwen se pa m, m ap di sa m vle. Prezidan, nou konprann ke ou kapab di sa w vle, ou toujou fè l, ou toujou di l, ou evite pou sa, libète dekspresyon garanti, men. Nou menm tou nan emisyon an e konfrè la, menm si l pa nan Maten Karayib, men e Fair Play an vle ke nou pap ka kosyone, nou pap ka patisipe nan inisyativ pou ki ap bouskile l. Tankou ou menm tou, Olivier se pitit ou ke w renmen anpil e Roro se zanmi w. Si yon moun frape, an nou avanse, an nou pase, an nou pase avèk Bob. E pa sa nou di a ki deranje nou. Se jennen n jennen n ap gade sa nou reprezante kòm pouvwa, yo rele laprès le katriyèm pouvwa, epi m ap gade, epi pa egzanp, ou pa wè lòt jou Gari di ou l al Jakmèl, ou pa wè Skoub di w l al Jakmèl l al fè, l al chèche konprann, ou pa wè Skoub di w l al Gonayiv l al chèche konprann. Donk se sa sèlman, lè nou di olye vòlè a sa pa deranje m, sa k deranje m nan, se ke nou menm kòm sa nou reprezante, epi pou n di nenpòt kisa. sou timoun nan e li pa bon nou pa detwi moun konsa se sa sèlman ki deranje men apre sa dil vòlè a sa pa deranje li papa l konnen l pa vòlè madanm li konnen l pa vòlè pitit li konnen l pa vòlè ki pwoblèm a ki pwoblèm a ok an nou pase avèk DG Berg Anderson ki petèt ap foure kadraj sou kouvèti kanaval la e an menm tan tou kap goumen otorite prezidan ben jan nou mande
les differentes merengues de Sweet Micky pou m mande prezidan yon bagay toutalè men avan kite m enfòme popilasyon ke nan misyon nou kòm radyo e televizyon Ane sa ankò, n ap yon pakèt kote. N ap Gonayiv, nou te pale de kanaval Gonayiv toutalè a, n ap gen yon ekip ki Gonayiv de, twa, kat semèn sa a. An menm tan, kanaval la ap fini sou yon nòt lanmou paske mèkredi dèsanm, mèkredi maten paske depi ou soti nan 13 ou tonbe otomatikman nan 14 fevriye de zè, de twazè di maten. Ou gentan nan Senvalanten. Donk se pou m anonse entènot nou yo, moun k ap gade kounye a yo, moun k ap koute kèlkeswa kote ou ye, enben si w pap deplase, enben Radyo Televizyon Karayib, n ap zòrèy ou, n ap zye ou, n ap sye ou tou lè teren, on sera partout pareil. Kounye a ban m vin sou Prezidan an. Prezidan, m sonje an 90 ou te fè on kanaval, fèytòl vole, lapolis debake, eksetera, eksetera. An 2013, 11, 2000.